Meyè ve a tout e a tous pou lè fèt de fen dane e di nouvèl an. Jodi a nou pral fè yon egzèsis ke nou pa abitye fè avèk mwen. Nou pral drese bilan 2021 e degaje pèspektiv 2022. Se yon egzèsis m estime k ap enteresan dan le sans ke nou pral pati de 2020 pou nou antre nan 2021. Sa k te pase rapidman nan fen 2020? Nan fen 2020, peyi a te an ebilisyon, nou te genyen 2 kan k ap goumen, e nan 2 kan ki t ap goumen yo te genyen yon tèz ki te di ke fò prezidan Jovenel ale le 7 fevriye 2021, e prezidan Jovenel te di li menm li prale le 7 fevriye 2022. Nan peryòd sa, youn nan pi gwo pwoblèm ke nou te genyen se ke PIB nou te pran yon lòt kou ankò, sa vle di pwodui enteryè brut an, li te chite a 3,3 pousan. E fò nou pa bliye ke an 2019, li te a mwens 1,7 pousan. Men l pa t toujou konsa. Lè nou remonte a premye ane prezidan Jovenel, li te pozitif, li te 2,5 pousan. Nan dezyèm ane a, ki te ane 2018 kote msye kòmanse pran gwo chòk yo, li te a plis

ki te genyen nan covid 19 ki se 236 moun ki te mouri, nou te genyen tou kidnapping ki te 3000 moun ki te kidnape pandan ane 2020 an selon yon òganizasyon de dwa zimen e ki te rapòte pa Ibopost. E an menm ane 2020 sa a tou, sitiyasyon politik lan se li menm ki te yon sitiyasyon terib e nou te gen youn nan antite ki te nan polis nasyonal ke yo te rele Fantòm 509 ki te fè pale de li anpil an 2020. E antite sa a vreman se te yon terè pou gouvènman an paske chak fwa Fantom 509 te sòti, peyi a te tèt anba. Se nan sitiyasyon sa a nou te ye nan debi dane 2021. Nan debi ane 2021 an, kòman nou pral fè bilan 2021? Nou pral fè bilan 2021 an 2 tan. Nan premye 6 mwa yo, ki te sou prezidans Jovenel Moïse, nou pral pale de evenman ki te pase yo, nou pral eseye pran lè fè sayan, alò ke nap fè nan dezyèm tan apre lanmò Jovenel Moïse. 6 mwa apre, ki sa k te pase, e nan pral pase an revi tout sa k te pase yo. An nou derape pou premyè mwatye an. Sa k te pase an Ayiti lè 6 premye mwa de 2020, 2021. Ebyen sa pou nou konnen, se ke le premye janvye, opozisyon an te bay Prezidan Jovenel defi yo di w pa fouti met pye w Gonayiv. E misye te pa ale nan pwovokasyon, misye te rete rete l Pòtoprens. E se la misye pral deklare li gen 3 gran chantye pou ane 2021. Li pral travay sou kesyon enèji, kesyon referandòm e kesyon eleksyon. Sèt resi ke pandan toute 6 mwa misye pral pase sou pouvwa yo, l pral travay sou aspè sa yo vre. Men nan ap gen tan pase sou sa, an nou kòmanse avèk vreman 2021 an sitou mwad fevriye. Le 5 fevriye Fantom 509 fon sòti, men lè sa fòm di nou peyi a cho, radyo ap pale, yo pale de prezidan manda l fini le 7 fevriye, l ap gen moun ki ka pèmèt li ret la, dezòd pral fèt, n ap sesi, anpil pwoblèm. Sa k rive, Fantom 509 sòti le 5, vandredi 5 fevriye. Men Fantom 509 chak fwa l sòti se li k toujou gen batay la. Lè li sòti li kraze machin leta, li kraze biwo leta, gen de lè l konn frape bagay prive tou, gen de lè tou lè li rantre menm lage prizonye politik oubyen prizonye ke l estime ke pat dwe lan prizon etc. Pran komisarya etc. Sèt fwa si le 5 yo sòti sou motosiklèt jan yo abitye fè e yo tchwe yon polisye e gen 4 ladan yo ki mouri. Depi lè sa a, lapolis lage dèyè Fantom 509 e ou pa tèlman tande pale de Fantom 509 ankò jiska dènyèman lè yo libere youn nan moun yo te kondane, yo te akize ki se manm Fantom 509, yo te lage misye dènyèman kòm prizonye politik. Men an nou rete nan kote nou te ye a. Le 5 sa pase, le 7 fevriye, tout moun sou sispenn konnen bon prezidan an prale oubyen se yon dat vrèman fatidik ki p gen yon bagay ki pral pase. Le 5 fevriye, le 7 fevriye yon maten, prezidan an parèt nan televizyon, radyo, li fè konnen ke yo manke fè yon kout, yon tantativ de koudeta, yo manke asasinen l. Premyèman m felisite tout frè m ak sè m yo pou volonte pou te fè ke reskonsab sekirite m nan palè a te pòte atent, se sa ki te rèv pa moun ki te fè, pou te pòte atent a lavi mwen. Bondye anlè a gran asasen m pa wè yo, li avòte. Li pran elikoptè l ale Jakmèl nan kanaval Jakmèl. Dan lapremidi, tout te premye minis Jout vini bay eksplikasyon kòman bagay la pase, sètensi ke arete on ansanm de moun, don yon jij de la kou de kasasyon, Yvikel da Brezil, ki te sanse nan kesyon koudeta, yo te jwenn li te genyen diskou lan men li, se sa yo te di. Yo arete on pakèt lòt moun tou, bon, ki te. ki te la. Donk, se konsa kesyon koudeta manke oubyen koudeta pa koudeta, se konsa l te pase. E gen anpil moun ki te gen anpil entèwogasyon. Men gen yon non pou nou retni, se Dimitri Herard. Dimitri Herard se chèf sekirite palè nasyonal e se misye ki t ap bay eksplikasyon kòman bagay yo t ap monte e kòman li menm li te devye kou an e pou prezidan Jovenel. Se te le héros De sèt, m ka di, m pa ka di sèt komedi. E sa pral kontinye, prezidan Jovenel pral mete kap sou kesyon kanaval nan le Nòdwès e sitou a Pòdepè. E opozisyon an pral pran lwès pou li, la zòn metwopolitèn pou manifestasyon. E ou pral genyen yon gwo manifestasyon òganize pa le sektè pwotestan e apiye pa tout opozisyon pliryèl ki te kont prezidan Jovenel nan peryòd sa. E prezidan Jovenel li menm pral pran plezi li nan kanaval avèk viv jojo eksetera, li pral bay entèvyou E peyi a vreman nan 2 kan. On kote se kanaval k ap mennen, on lòt kote ke se manifestasyon nan lari san pwoteksyon, san anyen. Alò ke nou genyen pwoblèm kovid, nou te dwe pran prekosyon, men nou te tout, nou te plis nan kesyon pou ou kont, Sak pou kanaval, sak kont kanaval, sak pou Jovenel, sak kont Jovenel, epi se konsa nou bliye tout rès pwoblèm peyi a. E pandan se tan, gang yo yo menm ki rann yo kont ke n ap goumen kesyon politik, enstabilite politik, yo pwofite tout sa yo t ap fè an 2020 yo, kontinye ap fè kidnaping, kontinye ap bloke peyi, eksetera. Sak pral pase se ke an mars, Pral gon tantativ pou deloje kelke gang nan zòn Matisan, Vilaj de Dye, e l pral fè yon gwo echèk. E lè sa nou pral gon lòt vedèt ki pral emèje nan gang yo. Li te deja la men misye pral pran yon vedetaya ekstwòdinè. Misye se Izo 5 segonn pral vreman. e met an echèk operasyon lapolis lan e pral gen 5 pou 4 polisye ki ke nèg yo pral pran yo pral tiye yo maltrete yo e nèg yo pa janm remèt kò sa yo bay lapolis e se yo ki pral fè antèman e yo pral filme antèman pou yo montre ke se yo menm ki vrèman mèt peyi a. e kèlke jou aprè ou pral genyen konnya la ekip 400 mawozo li menm ki pral kidnape 2 fransè e yo pral kenbe an otaj pandan lontan e anpil moun pral gen espwa la frans pral vin ede nou pral vin deloje 400 mawozo anpil pawòl men antretan sitiyasyon politik la kontinye ap deteryore E prezidan Jovenel ki te di li pral fè referandòm, ki te mete an plas yon komisyon e pou ekri konstitisyon e nouvèl konstitisyon an, pou yo te ka fè referandòm nan, yo pral resevwa e konstitisyon sa. E nan konstitisyon sa, sa k pral pase, nou pral genyen yon ekilib de twa pouvwa, E lè w li li, men opozisyon e tout moun fè n konnen bon li pa nòmal, yo pa gen dwa fè referandòm, yo pa gen dwa fè sesi, yo pa gen dwa fè sela. E yo te gen rezon yo tou lè w gade an rega de la konstitisyon de 1987 ke w pa gen dwa fè referandòm pou chanje konstitisyon. Bon, te gen yon lòt tèz, epi lè sa a gwo avoka, sa k pou ap ba w dèzagiman pou, sa k kont ap ba w dèzagiman kont, touzètil ke Referandòm nan pwograme pou 7 pou 27 jwen 2021 e lè sa a kounye a la ou vin gen yon sitiyasyon vreman deran sa yo rele la polarizasyon politik. Gen de menas k ap fèt patou nan radyo, nan televizyon, moun ap fè manifestasyon, kawotchou ap boule, brèf, se yon sitiyasyon vreman kawotik. Setensi ke, e pandan peryòd sa a, apre lè nou antre nan mwa de me, nan mwa de me, lè sa a, Sitiyasyon an vreman vin terib e n ap apwoche vè dat 27 jen an, moun kòmanse ap fè menad, di yo pral boule, yo pral, gen moun ki met manchèt deyò, di yo pral rache tèt, yo pral fè sesi, si referandòm fèt, setensi ke nou vin gen yon bann ka de kovid 19 ki vin fè ke gen yon seri de gwo tèt nan peyi a k ap tonbe. Nou pèdi prezidan kout kasasyon, nou pèdi direktè jeneral ona, nou pèdi anpil gwo tèt, nou pèdi moun nan inivèsite, nou pèdi doktè, medsen, donk sè tensi ke sou pretèks sa a gouvènman an pral ranvwaye referandòm sa a inedye. E sè tensi ke Prezidan Jovenel, apre ke l fin inogire baraj Marion an grann ponp, fèt nan peyi an, di e kòmanse ap inogire kèlke santral elektrik nan le Nòdès, nan plizyè lòt kote nan peyi a, nan le Nòdwès, e kote l ap esplike men sa l fè, epi te gen yon gwo santral nan zòn Kafou, e ki la toujou, dayè se pi gwo santral aktyèlman nou gen anndan peyi a, kapasite enstale l 60 megawat, li te gen pou l al inogire li tou, epi li te di l ap inogire l an jen, epi apre sa yo vin ranvwaye l pou jiyè. Kounye a la, ou genyen nan zòn Matisan gen yon gè k deklare apati de mwad me, gè sa antre 2 gang E gè sa a pral vreman, se yon gè terib, e ou gen gang Ti Lapli, gang Krisla, gang Izo, batay demare nan zòn sa a e nèg yo koupe peyi a an 2 pati. Tout zòn sid peyi a bloke. E nèg sa yo jiska jounen jodi an, se yo menm ki ap mennen nan zòn sa a. Se lè yo vle bay moun pase ou pase, si yo pa vle ba w pase, ou pa ka pase. C'est ainsi que ou pral genyen prezidan an te gen pou l fè yon vwayaj an Turquie, li pati l al nan yon somè an Turquie, lè l rive nan somè Turquie an, misye pwale e ale Antalya an Turki, misye pwale rankontre prezidan Erdogan, lè misye tounen misye pwale bay eksplikasyon ki sa l negosye, ki sa li pwale fè avèk peyi a, li pwale de izin siman li pwale mete an plas, e a pati de diskisyon li te gen avèk Erdogan e tou le rès, e men peyi an pral aprann enpe pli ta ke prezidan an te gen pou l mouri depi lè l te soti nan zòn sa a. E fò m di nou, pandan si mwa sa yo ki te domine pa manifestasyon, pa gang ki pran peyi an e pa de sèten zaksyon ke prezidan an t ap mete an plas tou an tèm de denèji, an tèm de. de wout, an tèm dirigasyon, li te fè yo e li te oblije ranvwaye referandòm nan e pandan 6 mwa sa yo se eleman sa yo ki te domine e sitiyasyon peyi an. Donk ou te gen yon batay ranje politik E epi bandi yo menm nan ap aji anba, ap fè travay pa yo paske yo pa gen tan pou yo okipe yo menm, yo okipe tèt yo ap fè lajan e endistri kidnaping nan pran yon anplè terib kote nèg yo ap kidnape dè etranje, y ap kidnape dè ayisyen e se t ansi ke prezidan an pral mouri 6, 7 e. jiyè, nan de kondisyon ke nou konnen, e se la m kanpe premye pati a, premye si mwa, avan pou m ka pale nou de dezyèm si mwa nan ane a, e se li menm ki pral si mwa de chòk ke peyi a pral resevwa. M di nou mèsi, apre. Ma chita avèk nou pou m eksplike nou sa k pase nan 6 dènye mwa ane a e pou m ka fè konklizyon sou bilan an. Mèsi de vòt atansyon. A la pwochèn sou sèt chèn.